Salut tout moun, byenveni yon lòt fwa ankò sou Echentoub, jan nou konnen l deja, non pa m se Kervin, e jodi a nou la pou nou pale de sijè sa nou konnen k ap fè anpil bri sou entènèt la ki se Live Wendy a mezanmi. Men nou pa la pou nou vin kritike atis la, ni pou nou vin pale atis la mal. Men jan nou t ap gade sou entènèt la yè, nou wè gen anpil moun ki t ap plenyen ke yo pa t ka antre nan platfòm Live la te gen pou l difize a ki se 2 Club Network la kote ke w te gen pou w peye 5 dola swa w viv aletranje oubyen 500 goud swa w viv an Ayiti. Men jodi a sa nou pral fè mezanmi nou pral fè yon brèf analiz de live la pou nou di w si live la te yon echèk men pa bliye ke nou pa vini pou n kritike atis la paske tout sa k t ap pase yè nan platfòm nan se pa fot atis la se fot moun ki responsab platfòm nan. Si w son fanatik Wendyy, sitou fanatik rap kreyòl, pa ezite abòne nan chanèl la mezanmi, pandan map pale avè nou an la, klike nan ti bouton wouj la k anba, aktive ti klòch la, epi tou ret gad video a jiska lafen paske nou pral fè yon brèf analiz pou nou di w si live la te yon echèk oubyen si l pat yon echèk daprè nou. Video sa mezanmi lap divize an 2 pati ki se pèfòmans Wendy nan live la, kijan Wendy te chante, si li te ekstraòdinè, si Wendy te top nan live la, si li te byen pase, si li te mal pase. E dezyèm analiz la se ap livrezon kijan yo pote live la ba nou, kijan yo fè live la rive jiska nou menm. Kòmsi platfòm ki pote live la ba nou an, de plug network la, kijan bagay yo te ye.

Premyèman mezanmi mwen nan opinyon pam aprè tout mizè m te pase pou m gad live la paske nou konnen tout sa k tap pase avèk platfòm live la mwen mwen pat twouve ke pèfòmans atis la te ekstraòdinè mwen wèl ke kon pèfòmans nòmal kote ke Wendy pat ni byen pase li pat ni mal pase pa bliye ke si yon moun tap gade live la trè byen fòk nou wè atis la tou mezanmi li malad toujou li poko fin an sante fò yon moun sò kòmsi moun ki konnen Wendy yo moun ki konnen king nan ki konn sa Wendy te ka pote pou nou an tèm de spektak nan live sa.

Lap chante bon mwen map gade map gad ekspresyon figil lap chante m wèl anvi kriye so se yon gwo efò Wendy fè sa vle di Wendy pat ni byen pase li pat ni mal pase Wendy vin fè sal te gen poul fè a em kwè fanatik yo kontan. Bon, jan nou te deja wè l sou rezo sosyo nan lè live la mezanmi nou te wè anpil moun ki tap pibliye ke platfòm nan ki se The Plug Network la tap bay pwoblèm gen moun ki pat ka antre so imajine w eksperyans yon moun ki peye yon live moun nan peye 5 dola li peye 500 goud pou li wè atis pa l la pou l wè atis prefere l la e lè l rive nan lè live la li pa ka gen aksè avèk platfòm nan men pwoblèm nan se pa 500 goud la se pa 5 dola la pwoblèm nan se ke

E kòmsi kote ke atis la ap chante e li te tou live. Se yon live kòmsi yo te, yo, yo, yo record live la apre sa pou yo difize l. Men platfòm nan menm sa l pa fè, platfòm nan te ka stream live la. Paske m ap chanje ke sak fè mwen m te plis enterese pou m achte live la, n ap wè l nan, nan videyo mwen te fè pase a, nou ka wè videyo a nan ti pwen anlè a la. Kote ke mwen t ap di se yon inovasyon Wendyy vin avèk nan HNMI la pou l te fè live la. Paske m te gentan panse. avèk yon bagay kote ke nou tout tap ka antre e platfòm nan tap stream live la kòmsi nou tap gade atis la live devan zye nou men se pa sa ditou platfòm nan fè paske mwen menm menm si m pa fanatik Wendyy sak te fèm anvi wè live la sak te pousem poum al antre nan platfòm nan pou mwen enskri pou mwen peye 5 dola la pou mwen te ka wè live la nan jou live la se paske mwen te wè pwojè a se yon pwojè ki anbisye janm te esplikel nan premye videyo m te fè deja E mwen te anvi wè kisa Wendyy ap pote kòm nouvote, kòm yon inovasyon nan nan zafè live kap fèt nan Echenmay la. Men nan jou live la mezanmi nou wè se te vrèman diferan. E mwen di diferan mezanmi, paske se pat sa nou tap atann de platfòm sa ki se The Plug Network. Paske map sonje mwen te wè yon entèvyou kote ke yon manb platfòm sa tap pale avèk Guy Wewe kote ke li te di yo atann yo avèk tout bagay nèt, yo atann yo avèk

E bon mezanmi pataje video a like epitou pase yon bon semèn nap wè ankò pou yon lèt video.